Salut à tous non mwen se Stacy tèt chaj regle mwen gen avèk mwen jodi an yon envite trè spesyal li pral di nou kiyès li ye an kèlke mo. Bonswa ou byen bonjou tout moun, depandamman de lè wap gade videyo a, e non pam se Ary Emsong Jacques, mwen se etidyan, inage, e se tout yon plezi poum. avèk nou jodi a e avèk demwazèl sa sou bèl plato a pou n debat yon sijè ki vrèman daktyalite e ki gen tout enpòtans li. Ap mande nou prete m atansyon nou kote mwen pral pale de yon pandemi k ap fè ravaj ki se Covid 19 otreman di Kowonaviris. Premye kesyon m gen pou ou jodi an se kisa w konprann de Kowonaviris? Kowonaviris la se avantou yon fanmi viris, Covid 19 la oubyen nouvo kowonaviris la li fè pati de fanmi sa. Premye kote yo te wè viris la yo te lokalize se te a Wuhan an Chin nan desanm 2019 la e viris sa yo di li soti nan chovsouri ki pase pa pangolen e ki transmèt bay nou menm nou. Se yon pandemi janm di w la li touche anpil peyi nan planèt la. e kote nou oblije pran dè mezi drastik paske son viris ki trè kontajye. Anfèt, yo estime ke 80 pou san moun ki kontakte viris la remèt nòmalman, men sitou pou moun ki gen sistèm iminitè ki fèb yo, pa egzanp granmoun yo, li fasil tchwe yo, li bay dè pwoblèm respiratwa ki sevè. Jan m di a, nouvo kowonaviris poukisa? Paske te konn gen kowonaviris avan. Te gen yonn an Chin ki se SRAS e gen yonn an Arabi Sawoudit ki se MERS. Donk. Se pa premye kowonaviris nou genyen. Nouvo kowonaviris la li ka petèt pi danjre, men dan le pase, èt imen an, limanite konn konfwonte avèk kowonaviris la deja. Se yon viris patojèn lakay lòm e lakay bèt yo. Paske menm tig yo te fè yon dekouvèt kote gen yon tig nan yon zoo ki te gen kowonaviris.
Bon, anfèt, nou kòmanse gen yon ide de sa ki rele kowonaviris. An efè, an depi de tout mò ki genyen, èske m kapab di kowonaviris gen yon efè pozitif? Bon, se yon kesyon ke anpil moun ap poze. Nou konnen ke planèt tè la ap rive nan ane kap vini yo ap gen anpil moun sou li. Donk, si a rit moun yo ap fè pitit la, si n kontinye konsa, latè pap ka sipòte nou ankò. Moun yo. Moun ka panse yo estime ke moun kantite moun ki mouri sa yo li ka benefik pou latè a yon sèten tèm nan sans ke lap redwi mas popilasyon ki kab genyen nan ane kap vini yo. Epi ankò, bagay ki trè enpòtan, pa bliye lè kowonaviris moun chita lakay prèske, gen sa yo rele teletravay, moun yo pa deplase, yo pa sikile avèk machin yo kap lage CO2, kap lage pil gaz ki nosif pou atmosfè la. Donk, nou jwenn pandan peryòd konfinman sa ke anpil peyi enstale a, kouch dozòn nan pòte l pi byen. Gen bèl kote kòmanse to oksijèn nan atmosfè la kòmanse elve, gen mwens polisyon. Se nan ka sa nou ka di ke kowonaviris la gen yon ti efè pozitif. Menm si moun ki imanis yo pa vrèman dakò ke moun ap mouri konsa se yon byen pou limanite, men de manyè toutafè rasyonèl, nou dakò ke l ap pon efè kanmenm sou nonb de moun k ap gen pou fèt dan le fiti. Bon, kanmenm kanmenm, m fini k ap ap di ke kowonaviris gen ti efè pozitif la. Wè, e kesyon m ta renmen poze w, se ki konsekans daprè w menm kowonaviris genyen? Bon, nou ka di konsekans yo vizib la. E nou nou pral kouri sou 2 mwa ke nou lakay nou pa vrèman gen aktivite ki ka fonksyone nòmalman. E ke se pa sèlman nan Ayiti, menm si nou gen pa gen anpil ka, men nan lòt peyi pa egzanp an Itali, dèfwa var yo konn prèske rive 1000 mò yo, Etazini prèske frole 5000 mò par jou, donk se pa men sa fè moun kap mouri konsa. Imajine ou gen manman ou wè kap mouri devan zye w, dèfwa ou pa ka sekou'l jan ke w vle a paske se yon maladi ki trè kontajye. Depi w rele se rele ijans, mete mask pou pa ou menm pa kontamine. E ke nan aktivite nou, ti tou pe, gen de moun kap viv ojou lejou nou konn sa. Se soti pou moun nan soti, pou moun nan manje. Imajine moun nan konfine yon kote, e pa tout peyi ki gen vrèman aksè avèk tout bagay sa w. Imajine plis ou mwen peyi ki pou devlope yo, an nou pran egzanp Ayiti. An nou pran egzanp Ayiti kote moun nan se fèmen yo fèmen moun nan pou l al mouri yon kote. Donk, tout sa se de konsekans ki aji negativman sou nou. Kòm moun pandan lekèl n ap viv peryòd kowonaviris la, nouvo kowonaviris la, donk li fè anpil dega. Anpil chèn daprovizyonnman kase, anpil, nou sonje la la lòdjou kesyon petwòl la ki t ap fè tèlman stokaj la plen yo bezwen pou yo mete lòt, yo oblije peye moun pou yo vin achte petwòl. Donk tout sa ou menm ki yon gran envestisè ou pa konn konbyen pèt w ap fè nan kesyon petwòl la. Kou an bous yo, yo desann anpil. Kesyon ekonomi an pran gran kou. Tout atis ki konn gen toune, konn gen sòti, yo blije kanpe tout bagay. Donk, ekonomikman, sosyalman, kiltirèlman, konaviris la kite yon gwo enpak nan vi nou ke m panse ki yon nan evènman k ap antre nan lèzanal de listwa. Ozetazini gen plis moun ki mouri nan konaviris ke moun ki mouri nan gè. Afganistan, Iran, Irak yo. Donk gen plis moun ki mouri nan kowonaviris la. Donk se yon bagay ki konn ap fè depi dè zane yon kowonaviris ki poko gen menm 5 mwa, m sonje desanm nan, ke l fè tout dega sa nan yon sèl grenn peyi. Donk nou ka imajine konbyen konsekans yo nefas yo, negatif yo pou peyi. Ekonomi an fè anpil mal. E an nou touche kad Ayiti a kounya. E tankou Dapre ou menm kisa ou konprann Konaviris an Ayiti? Bon, Konaviris an Ayiti a, sak vin agrave sitiyasyon nou antanke pèp se ke nou afiche yon sòt dekrediblite anvè viris la. Nou toujou panse Konaviris an Ayiti paske gen anpil granmoun ki konnen ki di konsa. Dayè nou te toujou panse mikwòb pa chwazi. Sa a nan tèt kèk moun ki mare nen pòv patchwe ayisyen. Kowonaviris la, tout moun panse se magouy gouvènman pou fè lajan. Bon! Otreman di, politik. Politik k ap fèt.
Imajine! Bon! Admeton ke se politik. Sa pa p anpeche w lave men w. Fò w lave men w, respekte konsign yo. Epi tou mesye yo toujou ap di respekte konsign yo. Sa klè. Jès baryè yo, toujou aplike yo. E. Yonn nan bagay ki vin rive nan kesyon konfinman an, gen de moun se o jou le jou yo viv, se soti, di yon ti bagay, vin avè l lakay la, men akoz de kesyon konfinman an, tout aktivite sanse kanpe. An nou pran egzanp lekòl la, ke nou pa t gen vrèman yon sistèm ki te enstale deja ki pèmèt nou suiv kou anliy, se kèk ti moun ki plizoumwen eze k ap eseye suiv kèk ti kou anliy nan kèk ti inivèsite, men doun manyè jeneral, lekòl bloke nan peyi a. Le plus se ke nou sot yon peyi lòk e nou rive nan yon coronavirus kounya kap bann pwoblèm nou nan doub pwoblèm e kesyon grangou kap fè raj paske gen de moun se soti yo soti al chache lavi mennen lakay la yo pa ka soti e si yo soti yo pa vrèman gen anyen pou yo jwenn donk nou vin ant le marteau et l'enclume nou nan yon sitiyasyon ki vrèman ensoutenab ki vrèman ensipòtab an Ayiti. Alò mèsi Adm Henry pou entèvansyon an, sa fè m plezi. E sa m te kapab mande w, si tout fwa ke w te gen yon konsèy ke w t ap bay pou piblik lan sou kowonaviris, se ki sa l t ap ye? Bon, konsèy la pa lòt ke eseye swiv konsiy otorite ki tabli pou sa a mete, distans yo fò yo, fòk eseye pran yo, tande yo, pa soti san bezwen, lave men nou. Epi, sitou pou konpatriyòt ayisyen nou yo, eseye fè plis konfyans, petèt nou ka gen rezon nou, men fè plis prekosyon a s ki atè konavis la, paske dènye jou yo nou ka remake gen yon flanbe, gen yon moute de manyè eksponansyèl nan ka ke n ap resanse an Ayiti. Donk, fò n fè trè atansyon, paske konavis la se li depase de yon fwaye avèk yon lòt, li te an Azi, an Chin, li pase an Ewop, kounye a l Ozetazini, yo kouvri api Brezil la ba l. Fwa e pwonal yo sa jan bagay ap pati a, e fò n fè trè atansyon avèk, pran tout prekonsyon yo, e gade pa soti san bezwen, nou menm ki jèn nan nou ka gen yon sistèm iminitè plizoumwen robis, men granmoun yo, nou ka gen l kòm pòtè sen, sa pa vle di ke nou oblije ap mache, nou ka bay lòt moun ki plizoumwen mwens sansib pase nou, tankou mwens pwoteje avèk sa yo. Donk, sa m ka konseye nou, e se ret lakay nou jan n kapab, e pa soti san bezwen, lave men nou, met mas. Se an gwo tout konsign otorite ki nan liv sa yo bay yo. Mèsi. Mille merci ankò yn fwa e konsèy pam se nou pap bay nou pap pran nap fwape ko nan kriz alò deja mwen swete tout moun ki pral gade video sa ale abòne sou chanèl la ki se musée du savoir e yon sèl mwayen ou kapab rete konekte avèk nou se abòne ciao.